Èske lè yon fanm itilize tòy li ba li enfeksyon vajinal? Lè m pale de tòy, mwen pale de yon materyèl kote medam yo konn itilize pou yo distrè tèt yo pou kont yo. Gen fanm ki renmen fè l e gen fanm ki pa renmen fè l tou. Gen fanm se yon obligasyon li ye pou li koz li gen nèg li a long distans Epi, li itilize l, swadizan pou l pa twonpe nèg li, a chak fwa l anvi, li pase men l, li pran materyèl li, l distrè tèt li. E gen fanm tou, ki pa bezwen gen yon nèg a long distans, ki prefere, ki di li pap pran gason, men prefere li, li distrè tèt li, li fè bagay avèk tèt li, pou kont li, alèd de materyèl sa. Gen anpil fi ki konn itilize l, e konsa tou gen anpil fi ki pa itilize l. Gen anpil fi ki renmen l, swadizan li fè yo voye pi vit, li fè yo pi dous, etsetera. Ebyen, pandan medam yo ap itilize l la, men yo pa konnen èske l gen yon avantaj, èske l bon lè yon fanm chita ap distrè tèt yo ansanm avèk materyèl sa ki se toy. Gen anpil fanm ki la, ki chita, kap gadem nan video a ki ta renmen konnen ki avantaj ki genyen lè w itilize tèt ou ansanm avèk materyèl sa. Eske l ba w enfeksyon? Ebyen jodi a nou mèt chita, pran tan nou pou n gade ti video a, paske mwen vin ba nou anpil verite. Avan m kòmanse, map di nou, Tòy la li gen avantaj e li gen dezavantaj tou. Li bon pou fè e konsa tou li pa bon pou fè. Li bon pou pran plezi w nan li bon pou pran plezi w nan nan tòy nan materyèl sa e konsa tou li pa bon tou pou pran plezi w nan materyèl sa. Ebyen si w ta renmen konnen pa prese chita pou gade tout ti videyo sa. Si w fenk tonbe sou chanèl la ou sou chanèl 4 la kourajez. Mwen se Miss Pierre Jules. Byen vini. E mèsi anpil avèk ou menm ki toujou pran tan w ki abòne ansanm avèk chanèl la, ki like, ki kòmante e ki pataje videyo m yo. Mwen renmen nou anpil. Avan m avanse pi lwen, m ap ban w ti poz tou kout, m ap vini toutswit apre. Lè wap itilize tòy, materyèl yo k ou konn distrè tèt ou pou kòt ou an, lè wap itilize materyèl sa, ou pa fè enfeksyon vajinal. Sa vle di enfeks, ou pa fè yon efeksyon kote ke ou pran nan fè bagay, IST. Depi se ou menm sèlman kap itilize materyèl sa, ou pa itilize l ansanm avèk yon lòt fi, ou pa nan prete lòt fi materyèl sa, lè ou menm sèl itilize l, li pa ba ou enfeksyon vajinal. Men pandan m di nou li pap ba nou enfeksyon vajinal la, si w ap itilize tòy sa, materyèl sa, si w ap itilize l, epi w gen yon zanmi w ki mande w prete l tòy la, ou pran materyèl la ou prete li l, e zanmi w sa li te fè enfeksyon, a la minit ke ou prete li l, ou menm ou pral itilize l pou tèt pa w, l ap ba ou enfeksyon vajinal. Ou ka toujou prete yon zanmi fi w tòy la. Men fò w fè l konnen ke lè l ap itilize tòy la, fò l itilize l ansanm avèk kapòt. Pou si fanm sa, si l gen enfeksyon, pou ou menm pou l pa transmèt ou li. E lè zanmi an fin remèt ou materyèl sa, ou sipoze byen lave l, byen dezenfekte l. pou pa pran oken vye jèm de maladi ki te ladan l e pou vin mete nan bòbòt ou. Pa bliye, bòbòt ou trè sansib. E l toujou pi bon, si w gen yon, si w gen yon materyèl konsa w ap itilize pou fè tèt ou plezi, ou itilize l pou kont ou. Ou pa nan pataje l avèk zanmi. Ou gen yonn spesyal, a chak fwa w bezwen l, ou itilize l, ou byen dezenfekte l, e ou kouvri l avèk kapòt,

Ou pa tonbe ansent. Ou pa tonbe ansent lè w ap itilize l. E lè w ap itilize l tou, dezyèm avantaj li genyen, li pa ba w enfeksyon vajinal. Si w pa yon moun ki konn ap prete tòy, e si w pran swen bòbòt ou byen, e w itilize l, ou toujou byen dezenfekte l, byen lave l, ou itilize ou ansanm avè l, li p ap ba ou enfeksyon. Lèw itilize materyèl sa, ou pap gen enfeksyon depi se sèl ou menm ki itilize materyèl la, e anvan itilize materyèl la ou sipoze byen dezenfekte materyèl la pou fourel anndan bòbòt ou pou poul pa ba ou enfeksyon. E a chak fwa ou fin itilize ansanm avèk materyèl sa, ou lavel, ou byen dezenfekte li, epi ou foure li anndan yon kapòt, pou evite mikwòb, bakteri tonbe sou li paske aprè ou pral re itilize l ankò. E m pa kont yon moun ki pa renmen itilize materyèl sa. Li pa obligasyon sa se si ou vle. Gen moun ki gen mari yo kap viv a long distans E nèg la konn ba yo l pou yo itilize, e gen moun tou yo konn pa menm gen nèg yo ki a long distans, yo chwazi enjoy tèt yo pou yo pa al deyò a etc. Ok, men lè w itilize l, li gen avantaj li ladan l, e konsa tou l gen dezavantaj li tou, men si w konn itilize materyèl sa ansanm avèk lòt fi parèy ou, kote ke ou nan prete, men si se sèl ou menm k ap itilize materyèl ou, Li pap baw oken pwoblèm, li pap fè w malad a la minit ke ou toujou dezenfekte materyèl la poul pa baw enfeksyon. E m redi sa ankò, mwen pa kont yon moun ki pa renmen itilize l. E mwen pa kont yon moun tou ki konn itilize l. Depi se plezi wap chache, lasyans pa gen pwoblèm a sa. Sou pwen medikal la, li pa gen oken pwoblèm. Alò, mwen swete ke nou byen savoure sijè a, paske mwen te jwenn plizyè kesyon sou sa, y ap mande m, èske yo ka itilize tòy, materyèl sa, mis, èske m ka itilize l? Ebyen, moun sa, mwen reponn ansanm avèk kesyon lan. Mwen kwè ke ou byen kontan ou jwenn repons avèk sa, ke pa gen oken pwoblèm siw itilize materyèl sa. E si w fin gade video a, ou poko abòne ansanm avèk chanèl la, ou mèt fè sa, ou pap regrèt. Mes amours, se toujou yon plezi pou m kanpe dèyè ti ekran m pou m pote bèl ribrik sante pou nou. Miss Pierre Jules renmen nou anpil, alò se pase m te pase, mwen pat vin pou m rete, map retounen ankò. pou yon lòt pi bèl ribrik alò babay a la pwochèn.